nan mouvman bwa kale a anpil moun ap file manchèt yo an Ayiti nan moman sa la e donk se gwo koze k ap jere donk se vreman enpòtan sa k ap pase la sa k ap pase aktyèlman la an Ayiti e nan kafou gen 2 endividi tonbe anba bal li te nan 2 zè aprè midi jounen jodi a nan borepo 38 sou wout ray la e m ap gade imaj yo yo vreman trajik Tayson avèk Jozye Se 2 towo ki tonbe anba bal nan aprè midi vandredi 28 avril 2023 e selon enfòmasyon yo 2 towo yo se ta alye yon polisye ki rele Pitè alyas Pitè orijinal jeneral Pòg ki se yon oubyen POJ ki se yon manb POD ki se yon manb gwoup. e ki rele Karavan nan. Swit avèk asasina sa a, te gen apaman tansyon sou wout ray la nan aprè midi an, kote te gen barikad avèk kawoutchou ki t ap boule e sou wout la selon Ventbef Info ki te paralize sikilasyon an. E san pèdi tan nap kite w ansanm avèk enfòmasyon e konsènan bwa kale e bandi izo ap pran nan vilaj de Dye la kote gen pil kout bal kap chante ebyen sa anpil moun tap tann nan mezanmi donk lapolis sanble dezòmè vle fon bagay ansanm avèk vilaj de Dye. Anote ke gen venerab Lova Toussaint ki fè konnen jou chèf gang izo konte donk misye pa rete anpil tan poul viv ankò. pou l mouri paske l ap pran nan Bwa Kale a ensi ke Ti Lapli. Eske pèp la ap kenbe mouvman sa a rèd rèd rèd? Donk nou ta swete l kenbe rèd rèd rèd. Donk ann al tande Guerrier Henry nan emisyon Boukante Lapawòl ki t ap bay otorite yo nan Lapolis la. Chèf polis sa a love la paske definitivman Utag ansanm avèk swat, nou konnen swat ki te viktim nan Vilaj de Dye 12 mas sou Prezidan Jovenel Moïse. kote plizyè sou ajan swat te mouri enben nèg yo toujou sou ap vilaj de Dye anpil kout bal ap tonbe nan vilaj de Dye oubyen te tonbe nan aprè midi an la se yon kesyon de bwa kale byen ke moun pa vreman bezwen bay detay de operasyon la polis nan vilaj de Dye paske lè la polis pral fon operasyon oubyen lap mennen yon bagay m pa kwè ke la près bezwen pale de sa ap fè pale anpil a sa e pou sekirite polisye yo. Paske se pa tout bagay jounalis dwe rapòte nan sa ke lapolis ap fè paske fòn pwoteje polisye yo sitou nan moman sa la yon moun gen zanmiw ki polisye ou konnenl ou gon pwòch ou ki polisye pa neglije relel monte moral li bal love paske moman an se pou lapolis ak popilasyon an bwa kale.
Jodia swat avèk utag pwouve klèman ke yo ka non sèlman akonpanye popilasyon an men bay rezilta tou. Jodi a, e sa k fè m pa m pa nan danse kole a dirèk avèk direksyon jeneral lapolis men kite aswè a mwen di direksyon jeneral lapolis si sa w ban m yè ak jodi a Sou ban mwen demen a dimanch premye me, mès la fèt. Paske swat sou sa, swat tèlman sou sa, ou konnen, inifòm nèf, eksetera, bagay, ekipman, swat la sou sa. Utag menm di, m ap jere sa. Si izo entèlijan, demen maten 8 èl vin kanpe devan penitansye a. Si misye entèlijan, demen maten 8 èl, pran tout nèg ou yo, depoze zam kouche plat. Azè m pap baw manti. Swat cheri, utag, mon amour, boyd kote ou? M kwè nan ou boyd. Mesye banm sa. Banm sa. E m konnen n kapab. E m konnen n kapab. Jodi a tout moun ki gen yon zanmi yo ki nan utag, ki nan boy, ki nan swat, ki nan udmo, ki nan polisye administratif, ki nan BLTS, ki nan bri. Se jodi a pli jamè nou bezwen polis nou an la jodi a. Andeyò petèt de nèg ki pa gen volonte nan gouvèneman eksetera men jodi a mwen di w swat ban m yon bagay jodi a avèk utag m pap bay chif m pa okenn chif m pral bay. Men kòm nèg renmen fè live ke yo fè live. Map reprann, ke kòm nèg renmen fè live ke yo fè live. Men utag swat seksyon jeneral lapolis. Banm 2 dènye jou yo. Epi ma konnen m rete yon grenn game, yon grenn, 2 grenn gwo game. Epi lòt nèg yo, mesye degaje nou pot zam vini epi pwoblèm rezoud. Peyi a bezwen avanse. Epi apre rès swivi yo nan fè yo. Lapolis. Nan vow. Nou tout ap mache dèyè w la jodi a. Sonje depi lontan m te toujou di sa, e sèl fòs la n gen. E sa k fè nèg toujou di m m ap preche lavyolans. Chak fwa yon polisye tonbe, menm li deranje m. Se sa k fè m toujou evite zanmi chèf, paske chak fwa yon polisye tonbe, epi m kanpe m wè tout moun kanpe y ap gade pa di anyen. Menm swat gon regleman, gon bagay pou l regle anndan vilaj la fòs fò swat regle l. Udmo gon repons lap chache nan gran ravin fò udmo jwenn li. BLTS gon de fwa de kat fò l jwenn rezilta sa nan pènye. Nan tòsèl fò BLTS jwenn sa l bezwen la. Epi Lamarin a distans m konnen w ka fè l. Banm kanaran an janm vle an. Epi Udmo, Simo, tout beyi yo Ann ale. Boyd cheri, m konn sa w vo. M kwè nan ou. Epi popilasyon, pa sèlman Kafoufèy, men tout peyi an jeneral, dans ce vaste mouvement Bwa Kale, je vous demande, de kale je w pou veye e tout nèg k ap vann minisyon, tout nèg k ap vann zam an kachèt, tout nèg ki te gen zam ki pa janm vle jistifye kot zam sa fè, mesye non nou ekri kèlke pa. Ayiti twò bèl pou l ap soufri konsa. Epi lè n fin fè sa, Nou netwaye litoral la. Netwaye litoral la. Pase jodi an, si repil, si dominiken yo te vin an 1900, nan debi 40, debi 50, ap vin gade sa bòdmè a ye la, jodi a yo fè malikong, jodi a n bezwen yon bèl peyi. Pa gen afè moun nan ap di w, o, malere a bezwen kote pou l konstwi kay. Non. Nan tout peyi sou latè kote moun respekte tèt yo, gen de nòm, gen de prensip nan kesyon konstriksyon. Paske nou pat fè Ayiti pou jèn gason ap mache a manchèt, pou y ap tire manchèt sou moun. E pa peyi sa a ke nou te janm espere. Yo kreye kondisyon pou n nan sa a. Men mesye m konnen ke otomatikman n fin fè tout travay sa a, tout manchèt ap depoze, nou pral pran liv, nou pral pran kaye, nou pral eseye pran laptop, pran òdinatè, teknoloji. Chache de lekòl pwofesyonèl egzije sa menm paske se pa pou sa yo te kreye n pou n ap mache goumen chak jou e malerezman avèk de nèg k ayisyen men k pa vle konprann nesesite ke pèsonn pa deranje yo pa dwe deranje nou tou e pa manchèt ki te dwe nan men n jodi a nou te dwe ap fonksyone menm jan lòt peyi jodi a nou gad de ti jèn gason kafoufèy ki te ka de gran foutbolè tou Piske yo toujou di ke le football se le sport roi. Nap fin netwaye sa nap netwaye a, nap depoze sa poun depoze yo, poun pwouve nèg yo ke se pa kriminèl nou kriminèl, se kapab nou pa ka kontinye ap pran presyon nan men yo ankò. Men nou pa kriminèl, men nou pa ka tolere nenpòt bagay. E fò n voye mesaj sa a ba lentanasyonal. Mwen te kontan avèk nou aswè a, se te yon plezi. M espere ke n avanse, m espere ke nou gade peyi an, m espere ke nou goumen. Pou sa m kwè paske m ap toujou di l chak jou. Moun ki nan dyaspora k gen ti ka w ann Ayiti, k gen teren w ann Ayiti. Ayiti p ap peri. Fè m konfyans. Nou mèt kwè nan sa m di a. Ayiti p ap peri. M ap reprann pi fò pou m di sa. Ayiti p ap peri. E sa k fè kòm m wè blan an ba yon kout men nan pran de desizyon pou mete de nèg sou kote. Tout nèg ki te fè peyi a mal nou konnen yo. E 90 pou san nan nèg ke yo pran sanksyon kont yo se de nèg ki te fè peyi a mal, ki anrichi tèt yo o detriman de peyi a. Blan bay de sanksyon men nou menm nou poko sanksyone yo. Ann fin jere sa. Ann fin eradike mouvman gang nan nan tout peyi an jeneral. Epi apre na vin sou sa. Mèsi anpil tout moun. Randevou lendi swa se premye me men premye me fòm la. Pase gon travay poun fè premye me a. Gon rezilta nap tann premye me.